nan peyi a. Pèp ayisyen an te deja t ap viv yon sitiyasyon vrèman difisil. Ou menm kòm ansyen premye minis, ou ta premye minis jounen jodi a, ki ta pral pozisyon w pa rapò avèk se vre gen pwoblèm nan Mwayen Oryan, kesyon gè ki genyen an, men pa bliye tou lwa 95 lan leta ayisyen pa janm aplike l jan l dwe aplike. Li aplike l nan avantaj yo sèlman. moun ki enpòtatè petwolye yo jounen jodi a ki konpreyansyon w genyen pa rapò avèk gaz la ki moute sou do popilasyon ayisyèn nan? Jodi a Jean Michel Lapin te premye minis, konpòteman l pa t ap diferan de desizyon ou wè gouvènman sa pran la jodi a. Se yon bagay ki trè teknik sa k ap pase la, m wè fòk politik la pran rekil pou li pa al mete plis lwil sou dife a. N ap fè fas ak yon sitiyasyon mondyal, tout moun ap fè fas ak sitiyasyon mondyal la, sa vle di pou menm kantite gaz ke nou itilize a, nou bezwen plis kòb jodi a. Se sa reyalite a ye. Peyi a bezwen plis kòb pou li kòmande menm kantite gaz ke li te konn kòmande a. Donk, pou l jwenn plis kòb la, se. Menm aktivite a pou ki bay diferans kòb li ap cheche. E gouvènman an li menm fò pa bliye ke aktivite ekonomik sa ke yo rele petwòl la, lè w pran tout konteni, tout ansanm la, se li menm ki garanti leta nan zafè taks e plis mwayen pou li kapab fonksyone. Donk kounye a, sa pou n al veye la. E mwen menm se sa map veye. Lè sitiyasyon an tounen a la nòmal sou le plan entènasyonal, donk nou pral veye si gouvènman an ap retounen nan pri ansyen an men yo oblije fè sa yo fè a. Donk nou konnen efektivman.

rejyon metwopolitèn nan avèk motosiklèt yo, avèk kamyonèt. Sa trè fèb, men anvan l te pran desizyon an, li te dwe gen yon brigad k ap kontwole estòk tout moun. Ko gen gaz, gaz ke w te genyen an, w ap fin ekoule l nan pri nòmal la. Donk yo te dwe bay plis jou tou. Fò w dakò, se pa yon jou ke yo te bay. Yo te sipoze bay yon uitèn de jou pou moun yo ekoule estòk yo. Tout moun. Depi w gen gaz wap ouvri. Pòp ou fèmen, brigad la pase, li wè w fèmen, li verifye w gen gaz, ou gen w amann ke w dwe peye pou sa kap plis ke sa w ke w te gen pou vann nan. Donk a se moman la ou tap wè gon bagay diferaman kap fèt. Men fò n dakò tou pou baye moun nan yon jou. Koule koule stock la m pa kwè son bagay ki posib. Youn nan bagay ki souvan fè popilasyon toujou vin mal ak dirijan yo, non sèlman yo pa aplike lwa ki di lè dlo moute yo oblije ogmante, lè dlo desann yo oblije bese men an se paske yo souvan di ke lè l ap moute yo toujou di gen mezi dakonpanyeman pral bay popilasyon an. Sa vle di gen sibvansyon. Men nou toujou wè sibvansyon se yon yo fè pwomosyon pou li otomatikman yo pral moute pri gaz la. Men apre yo fin moutre l, ou pa wè kot sibvansyon pase. Ou menm kòm ansyen premye minis, èske w genyen enfòmasyon ke sibvansyon sa a, èske l konn debloke vrèman, si pèp la k pa benefisye l, oubyen pa gen kòb ki sibvansyon pran yo? Bon, lè w di pou pèp la benefisye l, pèp la dwe benefisye sibvansyon nan domèn sa a, nan pri, kòb li, pri l gen pou l peye transpò piblik, se sèl jan ke pèp la kapab benefisye l. Men jodi a la a, èske. Li tap de bon tan pou leta rantre nan sibvansyon de transpò piblik. Pase lè n vin gade kisa transpò piblik la vin redwi nan peyi a. Si pa gon sibvansyon pou vin bay ja mesye dam kap fè motosiklèt yo pa pran yo nan. Pase mwen wè a 70, 80 pousan se yo menm kap asire. Transpò piblik, sitou nan rejyon metwopolitèn yo. Bon, an pwovens yo, yo pa anpil moun ki pran risk, k ap sòti de yon pwen de pwovens pou antre nan kapital la. Donk, se yon bagay ki fèt an relè. Donk, l ap trè difisil efektivman si ta gen yon pwogram de sibvansyon ki lye. a sa kap pase jodi a pou l ta abouti nan nivo sa a ke w ap pale a la. Men palan de pwovens, Premye Minis, machin k ap fè pwovens yo, gwo bis yo, kamyon yo, yo menm se dizèl yo konsome. E jodi a se dizèl la ki pi chè. Pa rapò avèk kantite pòs de peyaj ki genyen sou wout yo, kòman leta li menm te ka rezoud pwoblèm sa, paske la ankò se popilasyon an k ap peye pou kase a premye minis. Gaz la monte sèt, men èske wout yo fliyid pou ke E izaj yo yo menm yo vwayaje kòm. Se menm sa nou sot di la. Donk se pou yon bagay ki fasil. Fò n dakò tou gen de moun sa yo w ap pale a, gen ladan yo konn resevwa sibvansyon leta ki pa aplike pri ke leta bay la tou non. Se yon dezòd, se yon bagay ki trè trè difisil. Pa rapò a pòz de peyi a yo ke w ap di a, machin yo, yo transpò a eksesivman chè, efektivman yo gen pou peye, men pèsonn pa konn e konbyen yo peye. Pandan ke yo gen pou yo peye mil goud de pasaj, en, y ap ajoute twa fwa mil goud, yo menm pwopriyete a ki gen de mil goud pou li, o non de pòs peyaj yo. Donk, s on bagay konplike, m pa kwè ke. Nou ka fè rès ane a ap chache solisyon pou sa non m pa kwè n ap arive jwenn li. Pou rezoud pou kesyon gaz la, Ayiti pa t ap anvizaje fè yon espas de stokaj menm lè se t ap yon mwa, de mwa, pèsòn sa pa t ap konn lontan.
Wi, sa dwe rantre nan yon plan de devlopman. Mwen te gen sa nan ajennda prezidan Jovenel. Malerezman sa pa rive fèt. men m panse nan kad kontinuite des actions de l'Etat, Leta ta dwe kontinye panse a sa w di a pou nou ta genyen de gran sant de stokay nan gran Sid, nan gran Nò k ap pèmèt nou efektivman genyen gaz pou 3 a 6 mwa e ki pa t ap oblije nou ap kòmande gaz toutan. Donk yo toujou ap pale deja, gen de aksyon ki te kòmanse fèt. Malerezman a chak fwa nan chanjman gouvènman bagay yo bloke a yon nivo ou a yon lòt. Palan de prezidan Jovenel Moise ke ou te chèf gouvènemanl a yon sèten epòk e 4 an ap 5 an apre son asasina an jiyè ap fèt 5 an jounen jodi a jiskaprezan poko gen jistis ki rann a prezidan atèl pwen se gon Leta trè fèb men anvan l te pran desizyon an li te dwe gen yon brigad k ap kontwole estòk tout moun ke w gen gaz gaz ke w te genyen an w ap fin ekoule l nan pri nòmal la donk yo te dwe bay plis jou tou fò w dakò se pa yon jou ke yo te bay yo te sipoze bay yon uitèn de jou pou moun yo ekoule estòk yo. Tout moun. Depi w gen gaz wap ouvè. Ponp ou fèmen, brigad la pase li wè w fèmen, li verifye w gen gaz, ou gen yon amann ke w dwe peye pou sa kap plis ke sa w ou te gen pou vann nan. Donk a se moman la ou tap wè yon bagay diferaman kap fèt. Men fò n dakò tou pou baye moun nan yon jou. Konnen koulè stock la m pa kwè son bagay ki posib. Youn nan bagay ki souvan fè popilasyon toujou pran mal ak dirijan yo, non sèlman yo pa aplike lwa ki di lè dlo moute yo oblije ogmante lè dlo desann yo oblije desann li an, se paske yo souvan di ke lè l ap moute yo toujou di gon mezi dakonpanyeman pral bay popilasyon an, sa vle di gon sibvansyon. Men nou toujou wè sibvansyon an se yon, yo fè pwomosyon pou li otomatikman yo pral moute pri gaz la. Men apre yo fin moutre l ou pa wè kot sibvansyon pase. Ou menm kòman se premye minis èske w genyen enfòmasyon ke sibvansyon sa èske l konn debloke vrèman si pèp la k pa benefisye l oubyen pa gen kot sibvansyon k bay pèp la? Bon, lè w di pou pèp la benefisye l, pèp la dwe benefisye sibvansyon nan domèn sa, nan pri, kòb li pri li gen pou l peye transpò piblik, se sèl jan ki k pòp. Pèp la kapab benefisye men jodi a la eske li tap de bon tan pou leta rantre nan sibvansyon de transpò piblik? Paske lè n vin gade kisa transpò piblik la vin redwi nan peyi a. Si pa gon sibvansyon pou vin bay a mesye dam kap fè motosiklèt yo pa pran yo nan paske mwen wè a 70 80 pousan se yo menm kap asire e. Transpò piblik, sitou nan rejyon metwopolitèn yo bon. An pwovens yo, yo pa anpil moun ki pran risk k ap sòti de yon pwen de pwovens pou antre nan kapital la. Donk se yon bagay ki fèt an relè. Donk l ap trè difisil efektivman si ta gen yon pwogram de sibvansyon ki lye a sa k ap pase jodi a pou l ta abouti nan nivo sa a ke w ap pale a la. Men palan de pwovens, Premye Minis, machin k ap fè pwovens yo, gwo bis yo, kamyon yo, yo menm se dizèl yo konsome. E jodi a se dizèl la ki pi chè parapò avèk kantite pòs de peyaj ki genyen sou wout yo. Kòman leta li menm te ka rezoud pwoblèm sa? Paske la ankò se popilasyon an k ap peye po kase a premye minis. Gaz la monte sèt men èske wout yo fliyid? Pou ke izaje yo yo menm yo vwayaje kòm. Se menm sa nou sot di la. Donk se pou yon bagay ki fasil. Fò n dakò tou gen de moun sa yo w ap pale a, gen ladan yo konn resevwa sibvansyon leta ki pa aplike pri ke leta bay la tou non. Se yon dezòd, se yon bagay ki trè trè difisil. Pa rapò a pòs de peyaj ke w ap di a, machin yo, transpò a eksesivman chè. Efektivman yo gen pou peye, men pèsonn pa konn konbyen yo peye. Pandan ke yo gen pou yo peye 1000 goud de pasaj, y ap ajoute 3 fwa 1000 goud. Yo menm, pwopriyetè a, l ap tounen 2000 goud pou li, o non de pòs peyaj yo. Donk, se yon bagay konplike. M pa kwè ke. Nou ka fè rès ane a ap chache solisyon pou sa nou pa kwè nap arive jwenn. Pou rezoud pou kesyon gaz la, Ayiti pa tap anvizaje fè yon espas de stokaj menm lè se tap yon mwa, 2 mwa, pèske sa pa tap pran lontan pou fè. Wi, sa dwe rantre nan yon plan de devlopman. Mwen te gen sa nan ajennda prezidan Jovenel. Malerezman sa pa arive fèt. Men m panse nan kad kontinuite des actions de l'Etat, Leta ta dwe kontinye panse a sa w di a pou nou ta genyen de gran sant de stokaj nan gran Sid, nan gran Nò k ap pèmèt nou efektivman genyen gaz pou 3 a 6 mwa e ki pa t ap oblije nou ap kòmande gaz toutan. Donk yo toujou ap pale deja gen de aksyon k te kòmanse fèt Malerezman a chak fwa nan chanjman gouvènman bagay yo bloke a yon nivo ou a yon lòt. Palan de prezidan Jovenel Moise ke ou te chèf gouvèneman l a yon sèten epòk, e 4 an ap 5 an apre son asasina an jiyè ap fè l 5 an, jounen jodi a jiska prezan poko gen jistis ki rann a prezidan a tèl pwen se gon.